Bonjour, bonsoir tout fanatik tele aktyalite Koman nou ye? Kesyon kidnapping nan ap vale tèren seryezman Bandi 400 mawozo yo kidnape 4 prèt katolik, 2 relijyez ansanm avèk yon lòt moun ki te akonpanye yo Donk nèg yo yo menm yo frape trè fò, nou pral pale w de sa, e gen Yves Benoît Jean Marie ki kidnape tou, yo kidnape l, se yon ansyen manm KEP, e misye se yon gwo otorite nan fran masonri ayisyèn, misye se yon gwo otorite. Donk nou wè bagay yo, yo pa senp mezanmi, e n ap pale w tou de doktè Trevent Valbrun ke yo kidnape tou nan Dèlma 75, ke nèg ak zam kidnape l tou, nou pral pale w de tou sa e. Gen 3 bandi lapolis eklate tèt nèg yo. Avan nou devlope enfòmasyon sa yo pou ou pran kèlke segond abòne ak chanèl lan klike sou subscribe epi klike sou ti klòch lan sus subscribe epi klike sou ti klòch lan pou kapab toujou resevwa notifikasyon yo nouvèl yo chak fwa nou pataje yo ansanm avèk ou san pèdi tan ann antre nan devlopman enfòmasyon yo tankou nou diw sa. 4 prèt katolik, 2 relijyez ansanm avèk yon lòt moun ki te akonpanye yo, bandi 400 mawozo yo met men sou moun sa yo, yo kidnape tou le 7 mezanmi. Donk nèg 400 mawozo sa yo, yo frape fò e kite n di w enben pami moun sa yo ke 400 mawozo yo kidnape genyen sè Anne Marie Dorcelus ki se. Petite sœur de Sainte Thérèse, gen prèt Michel Briand ki de nasyonalite fransèz, gen Père Evens Joseph, gen Hugues Baptiste epi Jean Nicaise Millien de Société de prêtres de Saint Jacques e genyen les mères et sœurs du prêtre Joseph. Tèt chaje wi! Tèt chaje! Mesye 400 mawozo yo pran 7 moun on sèl kou. Donk gen kèk tan, gen kèk jou nou pa t tande mesye yo ki pa t. Frape fò jan yo konn abitye frape an, men la nèg yo pase yon lòt vitès, yo pran 7 moun yon sèl kou. Donk nou wè, aprè ke nèg ak zam nan zòn Kafou te kidnape pastè avèk plizyè fidèl anndan legliz, kounye a se legliz katolik ki pran kou. Yo kidnape 4 prèt, 2 relijyez avèk yon lòt moun ki ak konpanye yo yon sèl kou. Kite n di w genyen prèt Michel Briand ki de nasyonalite fransèz ki fè pati de moun sa yo. Enben. La franc-maçonnerie haïtienne viktim tou paske yo kidnape Yves Benoît Jean Marie ki se yon gwo otorite nan franc-maçonnerie haïtienne nan. Hee tèt chaje! Pwot, advantis pran kou, hein, advantis pran kou, pwotestan pran kou, katolik pran kou, gen moun ki di, E eske yo kidnape ougan deja? Gen moun ki di, bon se sèl e sèl ougan gen lè yo poko pran. Donk bagay lan li menm li li pa senp, bagay lan li menm li tris nan jan zak kidnaping yo ap ogmante la. E ou gen enpresyon pou mwa avril lan gen tan gen plis kidnaping ki fèt ke tout mwad mas lan. Tèlman gen kidnaping ki kòmanse ap fèt la, ki ap fèt pandan mwad avril lan la. E tankou nou toujou di l. Il parè e ou ka pa menm di ke otorite yo, yo depase par les evenements. Otorite yo pa gen repons a pwoblèm kidnaping sa ankò. Otorite yo genlè pa ka fè anyen ankò. Paske mezi vit tente a gen moun ki te gentan di wi sa pral bay rezilta, gen moun ki te gentan di l ap pote bon rezilta. E lè yo fèk vin a mezi an, ou te fè yon 2 semèn ou pa tande kidnaping fèt. Gen moun ki gentan di a bagay la genlè mache. Enben, nèg yo genlè se, se yon ti poze, se yon ti break yo te pran. Epi yo retounen pou la pli bèl, yo rekòmanse ap kidnape moun, yo rekòmanse ap frape trè fò. Enben, kite n di w tou, genyen doktè sa a ke yo kidnape, ki se doktè Trevan Valbrun. Enben, doktè Trevan Valbrun, misye se direktè medikal nan lopital OFATMA. E genyen biwo santral lopital yo ki anonse y ap fèmen pòt yo jiskaske yo libere doktè Trevan Valbrun e yo fè konnen se sèl sèvis urjans ap avèk seksyon dyaliz kap fonksyone. Donk la a, sitiyasyon an li menm li on ne peut plus konplike e plis kidnaping nan ap monte konsa, se mwens wap genyen etranje, touris ki antre nan peyi an, se mwens tou wap genyen de konpatriyòt nou ki nan dyaspora ki antre. Paske gen anpil moun ou konn sa yo fè? Yo desann Repiblik Dominikèn, yo desann Sendomeng, e yo fè kèk fanmi yo, kèk pwòch yo vin wè yo Sendomeng, men yo pa vin Ayiti paske yo di yo pap antre nan sitiyasyon, yo pap antre nan peyi an nan jan peyi sa a ye la a. Paske peyi a, nou tankou yon bann mò tou wi, nou tankou yon bon, yon bann mò vivan, nenpòt ki lè bawon ka rele nou vin pran plas nou nan simityè a. Peyi an prèske tounen yon simityè. Paske Leta a pèdi kontwòl bandi yo, Leta a pèdi kontwòl gang yo. E youn nan pwoblèm ki genyen, sè ke. Ou gen anpil group gang ki genyen des policiers kap travay pou yo. Sa c'est le plus grave. C'est le plus grave. Nou sonje, ann pran 2 egzanp. Mesye 400 mawozo yo, nou sonje la police fè plusieurs opérations, 2 opérations, te gon premyè operasyon yo kraze peristil nèg yo, gon dezyèm operasyon yo kraze tout kay nèg yo nèt, yo ratibwaze sa e nèg 400 mawozo yo te vin nan mawon. Apre yon ti tan, Lapolis ba yo vag epi yo retounen nan baz yo, nou wè yo rekòmanse ap frape. Men gon deklarasyon Lanmò San Jou te fè. Misye te fè konnen depi lè polisye yo ap vini an li te gentan konnen operasyon an ap vin fèt. Li te gentan enfòme ke yo ap vin mennen operasyon nan baz li. E Izo tou. Nou sonje dènye operasyon ki mennen Vilaj de Dye a, plizyè polisye mouri. Izo fè konnen depi lè nèg y ap deplase pou vin mennen operasyon an, li te gentan konnen. Donk le problème c'est que ou genyen de move grenn o nivo de la polis nasyonal, ou genyen de polisye kap travay pou de bandi. E pafwa, se pa de senp polisye, de ti polisye ajan 1. Pafwa se de gwo tèt ke yo ye. Nou sonje kilè sa, sa ka gen anviwon 2, 2 zan e demi ou 3 zan, yo te arete on enspektè, on enspektè wi, ki konn ap pran plezi enfòme Anèl Jozèf, alepòk Anèl Jozèf tap fè lapli e le bo tan nan Vilaj de Dye, chak fwa yo pral mennen operasyon dèyè misye, enspektè a gentan rele Anèl li di l sa. Wè, sa di, trè souvan se pa de senp ti polisye non ki nan bagay yo, ou konn wè de gwo otorite nan polis nasyonal lan ki gen kòkòday yo mare sosis yo avèk bandi. E, gon ansyen polisye ki rele Ti Grèg ki nan Dèlma 95, zòn Petyonvil, misye fon deklarasyon, misye di w konsa ke, Majorite kidnapping ki fèt nan peyi a gen polisye ki enplike ladann. Ha! Donk la, sitiyasyon an li on ne peut plus konplike. E ou ka di, èske se pa prensipal rezon ki fè otorite yo pa ka rezoud pwoblèm kidnapping nan? Èske se pa le fèt ke moun ki la pou konbat kidnapping nan, enben, li gen top anndan l? Structure ki la pou konbat kidnapping nan li enfiltre. Li gen 2 moun kap travay pou kidnapè, li gen moun 2 moun kap travay pou bandi ladann. Eske la se pa youn nan pwoblèm majè ki fè pou koze kidnaping nan pa ka rezoud. Donk, legliz advantis pran kou, legliz pwotestan pran kou, legliz katolik pran kou, la fran masonri pran kou. Heyy! Se sèl ougan yo wi la jiska prezan, se sèl vodou an genlè ki epanye la jiska prezan wi. Bagay yo grav. Tankou nou sot di w sa, fanatik ti laktyalite, se 4 prèt katolik yo kidnape, 2 relijyez, epi genyen tou yon lòt sitwayen ki te akonpanye yo e gen youn nan moun yo ki se yon sitwayen ki de nasyonalite e fransèz nan moun yo kidnape yo ki se prèt Michel Brillant. ki de nasyonalite fransèz, yo pran Soeur Anne Marie Dorcélus ki se ki se ti sè Sent Terèz ok, gen Père Evens Joseph, Hugues Baptiste et Jean Niquès Millien de Société de Prêtres de Saint Jacques et les Mères et Soeurs du Prêtre Joseph bagay lan tris li konplike peyi an pa ka kontinye desann pi ba konsa nou pa dwe kontinye desann nan twou an toujou men la grande question kiyès k ap vin di sètase? La grande question, kiyès kap frennen sa ki gen la? Kiyès kap fèmen robinè a? Nou tout ka poze tèt nou kesyon, kisa m ka fè mwen menm? Kisa nou ka fè ansanm? Eske se yon repons endividyèl? Eske se yon repons kolektif? Li ta plis sanble yon repons kolektiv. Men kolektivman, ki repons nou ka bay? Eske n ka sekwe otorite yo pou n di tchoula kò yo? Paske, kanmenm, yo depase pa lèzevenman. Oubyen eske n ka Nou dwe mete men ansanm avè yo pou nou rezoud pwoblèm nan. Se Ayisyen n ye, la a, nou obò de ekstenksyon nou antanke pèp. Se nou tout ki pou mete chita ansanm pou nou wè ki jan n ka rezoud pwoblèm peyi an. Si pa sa n ap disparèt. Si nou n vivon pa kòm de frè, nou perirons tous comme des idiots. Se sa Martin Luther King te di. E nou wè se sa k ap fèt vre an Ayiti paske nou refize viv an frè. Nou menm antre ayisyen nou refize met tèt nou ansanm pou n viv paske trè souvan nou youn nan chen manje chen, youn ap manje lòt, nou pa vle wè lòt la fè pwogrè, men si n pa ka met tèt nou ansanm menm o nivo politik la tou pou n fè peyi an mache, enben nou tout ap viktim, nou tout ap pase. Enben kite n di w tou, gen lòt enfòmasyon, lapolis li menm tou fè yon gwo kou, paske nan Pòdepè, Gen 3 bandi lapolis fè vale ak 2 nesans yo, yo etenn souf 3 bandi sa yo ki te nan echanj de tir ak lapolis nan port de paix, 3 mesye sa yo tonbe, nap pale de chèf gang Levelt, gen chèf gang Tanpèt lan tou epi Ti Sen Nikola, se konsa yo konn mesye sa yo, 3 nèg sa yo, yo fè vwal pou peyi san chapo, yo tonbe, paske nèg sa yo yo tap fè tantativ pote yo pou yo te ke pou yo te ka kidnape yon kanbis ok nèg yo tap fè tantativ pou kidnape yon kanbis lè lapolis vin pantan sou yo epi nan echanj de tir a lapolis tou lè 3 fè vwal pou peyi san chapo yo pap janm fè sa ankò ya al batay nan lanfè a satan si yo kapab donk la fanatik ti laktyalite peyi an la peyi an pa vivab non. Peyi an pa vivab malerezman. Nou konn fòmil lan deja fanatik yo, toujou pran kelke segond si w poko fè sa abòne ak chanèl lan, ba nou ti ankourajman, klike sou subscribe, klike sou ti klòch lan pou ka toujou resevwa notifikasyon yo, epi like, kòmante, pataje enfòmasyon nou poste yo pou ka ankouraje travay lan, konsa pou n ka toujou rete motive pou n al chèche enfòmasyon an pou ou, paske peyi sa a jan l ye la a, enfòmasyon pa kanpe, Malerezman se nan move sans. Nou ta byen renmen se nan bon sans ke nap vin pataje enfòmasyon avèk ou la, pou nap pale de bon aspè nan peyi an, touris, pou nap pale de spò, lòt bagay ankò, men malerezman se nan move sans enfòmasyon yo ap vin anpil, nan sans ensekirite, moun yap kidnape, moun ap mouri, sa pa fèn plezi, men. Se nan tèt ansanm nou ka chanjel e ou menm ou gon sèl travay pou fè toujou ba nou love lan toujou ba nou ankourajman abòne ak chanèl tele aktyalite a nap kanpe la.